Hello mes bébés! Kòman nou ye? M kontan rantre lakay nou jodi a ansanm avèk yon nouvo videyo. Jodi a, m pral moutre nou kijan nou ka fè diferans ant idratasyon e nitrisyon. Ann ale! Pou kòmanse, kisa ki idratasyon? Lè yo pale w de idrate cheve w kisa yo vle di w? Ben son bagay ki osi senp, lè yo pale nou de idrate cheve nou, yo vle di nou mete dlo ladann. Tout moun konnen depi yo di idrate se dlo. Donk, lè yo di nou idrate cheve nou, yo vle di nou mete dlo ladann. Byenantandi, se pa dlo wobinè non, dlo trete. Pou fasilite w tach la, ou ka mete dlo trete a nan yon bokal spre pou flite nan cheve w lè w ap penyen chak maten oubyen chak lè w pral lekòl, m pa konnen jan a ki frekans ou penyen, men chak lè w ap penyen ou mete dlo ladan l avan w mete leave-in nan cheve w. Ou pa mete dlo pou anbibe l avèk dlo non. Men ou mete dlo, se pou rezon sa k fè m di nou avèk yon bokal spre. Lè konsa w annik flite l, ou flite, ou flite epi ou mete leevin, ou penyen. Se trè trè fasil. M konn tande moun k ap di lè w mete dlo nan cheve w twòp li kase cheve w. Dlo pa kase cheve w ditou. Sa ki kase cheve w se kalkè ki nan dlo wobinè yo. Se youn nan rezon ki fè m di nou se dlo trete. Donk, ou pran yon bokal spre, ou sterilize li, apre sa, ou mete dlo ladan l. Si w gen lwil maskreti, ou vle mete lwil maskreti ladan l oubyen lwil doliv, ou ka mete. Se ap vrèman bon. Si w gen lòt lwil tou ou vle ajoute ladan l, ou ka ajoute l. Men. Idrate cheve w egal tou senpleman a mete dlo. Mete dlo ladan l. M espere nou konprann kisa ki idrate cheve. Kisa ki nitrisyon? Lè yo pale nou de nitrisyon, kisa yo vle di nou? Se mete tout sa cheve a gen bezwen an tèm de vitamin men sou fòm lipid. Li tout lwil ansanm avèk bè ki rich an vitamin. Kijan w ka konnen lè cheve yo mande w pou w nouri yo? Ebyen, men sa w ap wè lè cheve w mande pou w nouri. W ap wè lè w ap rale yo y ap kase, yo foucha epi w ap wè yo tèn. Donk depi w wè cheve w tèn tankou kòman m ta di w lè yo tèn. Menm si w grese yo, ou wè cheve w kòm si l pa sanble a anyen. Se sa. Donk depi w wè cheve w konsa, se nouri yo. Lave yo, fè mas pou yo. Ki sa ki ka rann cheve w manke nouri? Premye bagay la, se yon bagay ki trè evidan, lè w pa mete anyen ladan yo pou nouri yo. Sa son bagay ki evidan. Dezyèm bagay la, se lè wap mal manje. Lè m pale nou de mal manje, m pa pale nou de moun ki pa manje 3 fwa pa jou. M pale nou de lèw pa manje sa ki gen bon jan vitamin pou kò a. Twazyèm bagay la, se lè wap mete koulè nan cheve w. Lè wap mete koulè e lè wap mete lòt pwodwi pou retire koulè a. Dlo lanmè, dlo klowòks, dlo pisin, si m di dlo klowòks nou ka konprann trè byen m ta mete pisin nan paske pisin toujou gen anpil klowòks. Se youn nan rezon ki fè toutan w ka evite tranpe cheve w lè w ap benyen nan pisin, se ankò mye. Oubyen chak fwa w soti nan pisin. Ou tou lave cheve w, fè mas pou li, pou repare pke. M espere nou konprann rezon ki fè cheve nou manke nouri. Premye bagay la, lè w pa mete pwodwi pou nouri, lè w pa mete pwodwi pou nouri yo. Dezyèm bagay la, se lè w pa manje kòrèkteman, lè w pa manje manje ki gen bon jan vitamin. Twazyèm bagay la, se lè w ap Plede mete koulè nan cheve w, lè w ap mete, w ap retire koulè ankò, epi lè w ap plede pase cheve w tou. E nou konnen katriyèm bagay la se dlo kloròks, dlo lanmè, epi fredi. Si nou vle pou cheve nou bèl, pou yo pouse rapid, premye tretman li kòmanse nan sa n ap manje. Premye premye bagay la, se sa n ap manje. Men kèk manje nou ka manje ki gen anpil vitamin ki bon pou sante nou, ki bon pou cheve nou tou, menm si nou ka pat konnen sa. Donk, pa ezite manje 4, 5 bagay sa yo, pwason, ze, e anpil legim, nwa, zanmann, epi fwi! Pou cheve nou ka toujou rete an sante, Fòk nou toujou fè mas ben duil pou yo, ou fè ben duil 2 fwa nan mwa epi wap jwenn rezilta. Byen antandi fòk ou chache luil ki ale ansanm avèk cheve w. Paske menm jan nou konnen kò nou gen bagay nou mete sou li ki pa fèl byen, ebyen se menm jan pou cheve nou. Gen bagay nou ka aplike sou cheve nou ki pa fèl byen. Donk, e pou sa se pou konnen ki tip cheve w genyen, ki jan, ki. jan cheve ou absòbe tout sa ou mete ladann. Donk trè pwochènman map vin an yon videyo pou nou map montre nou kòman nou ka konnen ki porozite cheve nou. Lè sa nap konnen ki pwodui ki ka bon pou cheve nou, ki jan nou dwe sèvi avèk li tou. Lwil a bè pa fèt pou idrate cheve. Nou konprann sa m di nou an? Lwil a bè pa fèt pou idrate cheve nou. Se youn nan rezon ki fè se li m te defini avan pou nou paske m konnen li te trè trè fasil. Lè depi yo di nou idrate se dlo. Sa ka rive ou deside mete bè ou deside mete lwil nan dlo a. Men lwil pa idrate cheve ou. Si ou bezwen netwaye cheve ou an pwofondè.

Banm ban nou kèk bè ki vrèman vrèman bon pou cheve. M ankouraje nou depi nou jwenn yo sou wout nou nou sur ke yo san pou san natirèl oubyen si nou ka fè yo tou paske m konnen anpil moun ki fè yo se ankò mye lè se ou k prepare afè w ok. Premye bè a se bè zaboka. Nou konnen trè byen zaboka jan l bon pou cheve. Menm jan l bon ansanm avèk pen an, li bon pou cheve tou. M konnen anpil nan nou konn sa m ap di a. Mwen m konnen. Ban m ti pen a zaboka m. Zavoka ap ede nou repare cheve nou. Lap fè cheve nou fò. Epi lap idrate cheve nou. Li ap pwoteje pwent yo tou pou pwent yo pa kase. Paske sou bezwen cheve ou pouse. Fòk ou ka pwoteje prent cheve ou. Paske se sa ki konte. Se pa ke cheve ou pa pouse men se paske ou pa pran swen prent yo. Kidonk, si ou pa pran swen prent yo, y ap kase. Ou p ap janm gen longè vrèman. Dezyèm bè a, se bè kakawo. E wi. Bè kakawo bon anpil anpil. Li nouri cheve w, li bay cheve w volim si w bezwen pou cheve w pou fè yon afro ki waw. Itilize bè kakawo se vrèman bon. Yon lòt bè ankò ke nou konn abitye tande majorite moun itilize l se bè karite. Li vreman bon, vreman. Bè kalite, li swanye pwent cheve ou menm jan avèk zaboka. Li pwoteje cheve yo e li rann yo fò tou. Yes. Gonbo. Si m pale nou de gonbo, gen moun ki ka pa konn gonbo ki konnen kalalou. Men se menm bagay la. Gonbo, kalalou se menm bagay la. E beurre gombo li vrèman bon pou cheve w. Li nouri yo, li pwoteje yo, li fè yo bèl. Tout sa. Avèk lwil mango. Lwil mango, li nouri yo. Lwil mango a nouri yo, li fè yo soup. E li fè yo fò tou. Fè yo djanm pou yo pa kase. Banm fon ti rapèl pou nou de 5 bè yo men se bè zaboka, bè karite, bè kakawo, bè gonbo epi bè mango. 5 bè sa yo se vreman bon. Genyen, byen antandi genyen plizyè toujou wi. Men m te seleksyone kèk paske m pa tap janm ka fè videyo a dire. Ohh Anne! Timoun on ti konsèy, tout sak bon pran tan. Si w bezwen pou cheve w bèl, se pou w pran tan pou yo. Lè w ap lave yo, lè w ap penyen. Si w prese, vo mye ke w pa penyen, ou bwose, ou mare tèt ou byen bèl, ou sòti. Depi w prese, kite cheve w an repo. Donk. Fok ou pran tan pou cheve ou aprann renmen pran swen cheve nou byen pran tan nou pou nou admire cheve nou pou nou pran swen yo e map di nou mèsi a tout moun ki tap gade video sa e pa bliye abone si w poko fè sa paske map pote lot video pou nou e si w gen yon kestyon anvi poze si gen yon bagay ou pa konprann map tann nou nan komantè a. Vin pale ansanm avè m si tout fwa gen yon bagay ou pa konprann. E si tout fwa tou ta gen yon kesyon ou anvi poze. M ap tann nou nan kòmantè. Pa bliye abòne. Aktive klòch notifikasyon an. E mwah mwah! Je vous aime!